Bonjou bonswa tout moun, byenvni sou chanèl richès, jodi an nou kontan la avèk ou pou yon fwa ankò pou nou pale de sak e market wrap up e pi tou lòt bagay nou pral pale de enflasyon e e done sou enflasyon yo ki soti jodi an, nou pral pale de kijan market lan te pèfòme sou tout kontinan e pi nou pral pale de Rapò Disney e nou pral pale de e kèk teknik analiz sou kèk stock. Nou mete apeprè e 4 kounya but nou pa konn si tan ap pèmèt nou but nou pral pale de yo. Sa kap fèt?
Bon e nou la e byen ke jodia yon move enfo sot soti se ke enflasyon Etazini li atenn pi wo nivo l depi 40 an. Depi 1982 enflasyon pat janm monte konsa. Donk se pa jan de enfòmasyon ke market lan vrèman welcome. Paske sa k pase se ke jeneralman mache finansye yo pè kesyon enflasyon. Paske depi w rantre nan kesyon enflasyon pral gen yon arbitraj. e li montre nan abitraj ou pral gen sa m te ka rele efè suspisyon de kapito, donk sa ap vin fè ke kòmsi mache bous yo an jeneral yo mal pèfòme. Donk nou pap ko antre nan enflasyon paske n ap kite l pou dezyèm pati a lè nou pral pale de sa k fè enflasyon enpòtan, poutèt ki sa done sa yo yo krisyal pou mache finansye yo. Men ann rete pou n wè sou pèfòmans global mache finansye yo nan tout ansanm yo. Premyeman, mache ewopeyen an li fini an nòt dispèse, Mache US lan li menm li fini, bon m pap di an non se pratikman nan dezòd nèt, epi mache azyatik lan se toujou nan an òd dispèse. Fòk nou konprann ke mache ewopeyen an li te byen kòmanse, men lè ou pral vin aprann done ki gen rapò avèk enflasyon nan peyi Etazini, li pratikman bese. Pa egzanp, nou genyen, an n gade pou nou wè, nou genyen MSCI. Ewòp, li bese de zero pwen zero de de zero pwen vennsenk. Nou gen stock EU venn e 600 ou byen stock 600 ki se ki reprezante pa 600 kapitalizasyon bousye an Ewòp, li bese de zero pwen vent e en pousan. Nou gen dax e 30 ki bese de zero ki ki monte de zero pwen senk. Nou gen CAC 40 ki se endis franse a ki bese de zero pwen karante e en. FTSE ki se endis e Grand Britay nan li bese de 0.38 epi apre sa nou genyen endis Belge lan ki bese de 0.12 kounye a la e jan nou tap di lan li pa market lan vreman pat byen pèfòme o Zetazini market lan pat byen pèfòme o Zetazini m panse gen plizyè rezon ki fè ke o Zetazini market la pat byen pèfòme premyeman nou genyen Gwo towo yo, lè m di gwo towo, lè m pale de gwo towo se gran aksyon ki nan Nasdaq la. Lè w pran gran aksyon ki nan Nasdaq la, nou gen Apple, nou gen Microsoft, nou gen Tesla, bon Facebook kounye a la ki bese yon kran, men gran antrepriz sa yo, yo menm yo bese. Donk sa k pase se ke jodi a, pami endis ki sibi efè enflasyon an plis se endis Nasdaq la. Endis Nasdaq la li bese de 1 pwen 45, nou genyen SP 500 ki bese de 1 pwen 25, epi apre sa nou genyen Dow Jones ki bese de 1 pwen 12. Kounye a la, sa k pi enpòtan se. E eske bès sa son bès ki pral dure ou byen se te yon bès ki jis survenu a koz yon move e enfomasyon. An tou ka, endis Aziatik yo fini an nan dispèse. Kom nou pap kenbe moun yo twop jodi a, ann pase direkteman nan dezyèm pwen an se. Enflasyon swipe us market. Donk deja nou te bay chif yo. Kounye a la a, kòman ou konprann enflasyon an e kòman ou panse ke enflasyon an li bouskile mache yo? Donk se menm e si moun yo toujou ap tande nou, se menm sa nou toujou ap pale. Enflasyon an gen plizyè bagay ki koze li. Donk toujou gen nan nou gen dwa pale de grand rezignasyon anpil moun pa retounen travay donk nou pale de covid lan pwoblèm covid lan e plis nou pale pwoblèm supply chain lan donk pwoblèm sa yo nan mwa yo pa t ap gen tan chanje donk pa egzanp mwen menm ki Pafwa e swiv e fè daily trade tankou nou gade kijan e market lan ye technically se pou nou e pou yon bagay ki new paske nou te konnen enflasyon la deja. Pase nan enflasyon se ke jo aprè rapò la te fin bay lan nou nou toujou panse ke se pat yon e se pat yon bagay ki new paske Nou te atann a sa, donk nou pa t deja panse ke rapò enflasyon ta pral diminye jodi a an toudenkou. E lojikman l pa posib. Donk lè Fed Boulard ap pale, li di ke Fed la dwe pran yon big response e anplis li di ke fòk E yo pa ta dwe menm rete tann mwad mas lan pou yo ogmante e enterè a. Donk, yn fwa ke misye fin pale, nou wè makèt la kraze tèt anba. Donk, e, e se yon bagay tou anpil, mwen menm gen anpil dout de sa tou, paske pafwa nèg yo, yo, yo, yo, yo gen, yo gen pouvwa pou yo monte makèt lan, yo gen pouvwa pou yo desann li. M panse lè yon, pou mwen. Ta dwe gen yon grenn moun ki pou pale pou federal lan paske tout moun pa ka ba w yon mesaj tankou ou tande Fed Powell di yon bagay misye di yon lòt bagay but pou mwen enflasyon an li prale enterè a li enpòtan pou yo mete li pou yo ede konbat enflasyon an epi tou balance sheet lan Fed lan gen pou li pou li fè li donk m panse e m pa t ap atann a gwo bagay ki ta pral chanje yon kou m pa konn sa w panse.
Ya mwen se ke e sak pase a se ke fondamanto ekonomi yo komsi fondamanto komsi ki alimante enflasyon yo yo pa vreman chanje vre okontrè nou tap pale de sa nan nan nan yon dènye video nou te di ke fed la vin gen plis alibi pou li redrese to denterè yo Paske lè, paske yon nan premye pwoblèm FEDA te konn gen ki fè ke kòmsi l pot ko janm vle monte to denterè, se paske mache anplwa li, li pot ko okipe. Donk te toujou gen yon pil bann travay ki, ki, ki, ki pot ko jwenn prenè. Kounye la, sa k vin pase se ke an janvye, done mache travay, travay la e te, te, te satisfezan. Kounye a la, donk sa vin fè ke. Pa gen anyen ki kenbe Fed la pou l pa monte to deterè yo, donk li ka fè sa. E ankò plis, youn nan, m te gen tan di, youn nan katalizè ki pral fè l fè sa, se ke li ogmante de 7 pwen 5. N ap raple ke nan mwad janvye li te 7 pousan, kounye a la 7 pwen 5 pousan. Donk sa vin fè ke tout kondisyon yo reyini pou yo ogmante to denterè a. E nan youn nan, m te gen dwa di youn nan premye efè e sa fè se ke jodi a, depi 2019, randman bon trezò ameriken, ten yield, ten years yield lan li ogmante de, li depase bar 2 pousan. Donk depi 2019, randman e randman obligasyon 10 an yo pa t janm atenn 2 pousan. E jodi a, li atenn 2 pousan. Donk sa vin fè ke. li plis ke evidan ke yo ka pase pou ogmante ton enterè. Men gen lòt bagay ou tap di ki trè enpòtan nan kesyon politik monetè, se ke politik monetè la pa sèlman fèt avèk de enstriman monetè, kòm se enstriman monetè klasik yo, pa egzanp, to denterè, Li pa fèt avèk asset, kòm si asset, kòm si buying. E men l fèt avèk kominikasyon. De fwa, on kominika, de fwa fason ke kòm si fèt la gen dwa artikile yon mo, li gen dwa chanje dinamik ki gen sou yon mwache. E jiska prezan m panse se sa k ap fèt la toujou. Se atravè lè mo, men fèt la poko janm pase a lakt pou l di ke vwasi li ogmante de lenterè. Men se pito presyon, Men m panse ke komsi menas yo kredib paske reyalite ekonomik lan sitou komsi lè gen pri ki ap vreman anfle, sa yo rele komsi e komsi enflate price, donk sa enfè ke pa gen lòt wout pa bwa ke ogmante to denterè. Men kom konsekans, fòk nou raple sa, sa e sak fè manche yo te bese jodi a se ke depi gen enflasyon vin gen sa m deklare la yon sòt defèt sibstitisyon sou manche finansye yo. Kapito yo yo al dirije vè dè aktif ki mwen riske. Pa egzanp, lò. Lè n ap li yon bagay ki tèt chaje, se ke lò fèk atenn yon tou hay. E sa vin fè ke lò ogmante e nan pratikman nan 2 se li atenn yon somè de 2 semèn. Lòt bagay ki vin gen, bon, nou sot di la, randman obligasyon li ogmante de 2 li pase anlè de pousan. Donk sa vin fè ke anpil moun pral kite manche aksyon an pou yo dirije yo vè manche obligasyon an e vè manche komoditiz tankou lò, tankou silver, tankou aliminyòm, wap jwenn sa yo. Bon, nap pase nan twazyèm pòsyon, jodi a nou te di nou pap long, nap pase nan. Yon twazyèm branch ki se rapò Disney an. Kòman rapò Disney an te ye menm? Monchè, pou rapò Disney, nou Disney li li bat li bat earning nan. Donk yo te prevwa ke li pral fè 18.6 bilyon e pi selon rapò Revni ke li bay lan li fè 21 pwen 8 bilyon donk li up de 34 pwen 34 pousan donk e youn nan lòt bagay tou ke yo di ke konpayi an yo di bagay e gade mouvi e pi lòt e bay entertainment ke yo genyen li fè 14 pwen 6 bilyon dola li up 15 pousan year over year. Epitou lòt bagay ki enpòtan nan rapò Disney an se ke malgre covid lan yo remake ke e park ke Disney genyen yo li gen yon revni ki 7 pwen 2 billion li up 200 percent li 100 pousan ane anvè ane donk se yon bon siy pou konpayi an paske E malgre covid lan, donk ou ta panse ke pa egzanp park lan li ta li ta afekte pa li, donk li yo kontinye brase lajan. E si moun yo ap gade nou anpil, nou te pale de 5 konpayi moun gen dwa e achte pou yon long term. Donk al retounen gade video sa yo pou nou ka aprann. Donk Se sûr ke yo pa financial advice, but se based on fundamental analysis ke nou bay, pa egzanp ou wè konpayi sa son machin fè lajan l ye. Yam, mwen se ke ou di pratikman tout bagay sou Disney, e lè nap gade statistik Disney yo, yo enteresan, pa egzanp earning per share, 1.06 dola kont 63 cents yo te prevwa e revenu an ki ogmante 21.82 milya kont yo te prevwa 20.91, subscription yo ki ogmante 229.8 milyon kont 125.75 yo te sèt. Efektivman nou te pale de Disney, Disney, youn nan bagay ki enteresan avèk Disney tou se ke Disney. Li vle kreye on, li vle, malgre kòm si Disney son espas fizik kote ke yon timoun enjoy, Disney vle kreye yon espas virtuel sou Decentraland, sou non sou Sandbox, kote ke kòm si lap ka pèmèt yo, moun yo, moun yo eksperimante, moun yo kòm si viv eksperyans Disney an atravè mond reyalite virtuel la. Donk, ki son ide trè enteresan. Sa mwen remake se ke kòm si tout gwo antrepriz yo pa vle kite Facebook ale pou kont yo, ale pou kont.

E koka kola, sa ki fè koka kola mwen te chwazi je dè, paske koka kola te gen, te gen, te gen yon sòt e de litij avèk, bon lè m di litij sou mouche a, avèk pepsi, e nou bezwen kòm si gade eske son bon moman pou antre ou byen eske yon moun dwe rete, mwen se sa sèlman, eske li nan, eske sòt la nan yon bon tandans, eske pa rapò avèk parabolik SR, e mwen se sèlman, n ap analize sòt yo apati de parabolik SR, Eske moun yo dwe antre oubyen eske yo pa dwe antre oubyen si sa gen lèske yo dwe soti. Donk sèlman sa n ap fè jodi a pou yo. Avèk parabolik esa yo. Donk e pou nou pale youn nan bagay n ap di anvan nou pati ke e se youn nan stòk si w bezwen goumen ak enflasyon pou yon moun ta toujou gen nan pòtfolyo w. Donk, e si nou ap gade Coca Cola e nan 5 dènyè ane yo, pa egzanp, si nou ap gade Keo. Nou di nan 5 dènyè ane yo, Coca-Cola li bay yon revni de 47,44 pousan. Ovè yon ane, li bay yon retounen anyèl de 21 pousan. E nan pandan 3 dènyè mwa sa yo ke makèt la pa byen mache, e Coca-Cola ban yon retounen anyèl de 8,3 pousan. E nan dènyè mwa sa, kote makèt la tonbe nèt, Omwen l ba ou retounen 1,86 pousan. Donk, sa se youn nan bagay si nou ap gade ojou le jou ke e koka kola se yon se yon stòk ki rezistan anvè anvè sitou enflasyon. Aktyèlman li ap.

E aktyèlman li above twenty moving average, li above a one hundred e above two hundred fifty.
Ekzakteman. Donk. Donk Tesla aktyèlman e nou wè Tesla touche two hundred moving average aktyèlman lap goumen avèk yon rezistans e nan zòn 939 dola yo. Donk youn nan bagay nou n ap gade youn nan e li gen dwa retounen teste zòn e si n ap gade kòm e sipò tès la aktyèlman nou mèt di li nan zòn 871 dola yo. E pi si l ta pèdi rezistans sa, si l ta pèdi sipò sa, nou mèt atann ke tès la ka retounen teste zòn 779 dola yo l ap jwenn anpil moun k ap achte nan zòn sa. E pi si n ap gade nan trend parabolik

Yo pa levanjil, donk se jis sèlman n ap baze sou dè done teknik, men market lan pa bliye. Exactement. Nou toujou pale de qualitative data ki vrèman enpòtan, jodi an tout bagay t ap byen mache, gade kijan w done CBI epi. e Fed la k pale yo kraze market la donk fok moun mete tet yo nan sa tou donk youn nan bagay nap di tou si moun ta vle achte Tesla se yon stock e nou rele stock sa yo blue chip stock donk se yon stock ki ap toujou pran valè menm lè anpil moun konsidere Tesla over value. Men tès la, li, li, tès la la pou l rete. Donk, e yo panse, anpil moun panse tou, tès la gen pli, e ap pran plis valè toujou. Si nap gade nan yon retounen anyèl, ane sa ki tòf pou li, li ban yon retounen de 6,70 pou san, men si w te envesti 5 an de sila nan tès la, ou tap gen yon retounen anyèl de 1,693 pou san. Sa vle di se preske yon bitcoin. I mean yon cryptocurrency. I mean.
Yeah. Yeah. Yon son stock ki byen, vreman byen performe. Yeah. E anpil, anpil ekspè konsidere Tesla ap toujou e augmente. E yon nan bagay nou ta toujou konseye moun yo pou yo toujou suiv Tesla. Se ke aktuelman e... E yo ap bat pou yo e bil robo pou ede travay. Donk anpil moun pa panse e anpil moun tès la tonbe lèl bay rapò a paske Elon Musk te di yo pa enterese nan fè yon machin ki koute 25 mil dola yo plis enterese nan kreye robo. Donk moun pa pay pa pay pa they don't pay attention to that but lè wap gade pwoblèm travay sa genyen an Si gen plis robo pa tap gen pwoblèm supply chain? M pa konn si w dakò avèk mwen. Yeah, m panse gen kèk sektè e rob sitou nan sektè endistriyèl tankou Tesla li robo yo vrèman nesesè paske machin nan se sak pi enpòtan nan machin nan se asanblaj la. Depi robo depi ou byen pwograme robo wap fè asanblaj yo trè rapid epi wap wap deliver vrèman rapid. Donk sa vin fè ke mwen se ke se jan d'endistri robot ap ka ranplase moun nan byen byen rapid. Kontrèman avèk yon sektè tankou restaurasyon paske gen fwa lè robot a pral sèvi moun nan, bon robot a ka fè travay la wi men de fwa nan sektè restaurasyon an de fwa ou bezwen akèy sèvè la donk ki yon ti jan diferan
de sektè endistriyèl la, machin nan pa bezwen akèy moun nan, machin nan, robot ap annik asanble byen rapid.

Se yon nou mèt di e jan nap gade l li down e li below 250 moving average epi nou wè li aktyèlman si nap gade kijan swas e 50 an fenk kwaze e li pa fenk kwaze non li kwaze l yon bon tan wi depi zòn desanm nou te gen cross death lan. e Golden I mean Death Cross Donk e nou wè depi li fin kwaze l lan li soti de de e 181 dola kounya l ap trennen e 122 dola men kounya li below 250 e li

Ooh li gen yon big candle la donk m panse rezistans li pral nan zòn 158 dola epi si li ta pèdi sipò si li ta pèdi sipò ke l genyen kounya la m wè sipò a li nan zòn 100 195 dola yo an n di an n di 90 pou pou pi pou pi piti donk youn nan bagay sil pèdi sipò sa kounya li gen dwa ale nan zòn o li pa trò mal li gen dwa ale nan zòn 80 85 dola yo donk m mèt di nan an di m panse se si yon moun ta vle envesti ladan l. Donk li genyen li genyen li genyen avni pou li monte.
Bon, m panse bon n ap oblije kanpe la paske sa ki genyen se ke Gamestop se se menm stock avèk AMC, w ap wè se AMC donk m panse ke nou nou bay 3 stock n ap toujou fè technical analysis yo paske defwa se technical analysis lan ki pèmèt ou deniche yon bèl opòtinite. E bon mwen se ke jodi a, nou te, dat nou tap bat pou nou fè seyans lan, pi kout ke posib, bon, li pran ti tan malerezman, men nap remèsye tout moun ki ap gen pou gade videyo sa, pa neglije pataje avèk zanmiw, fanmiw, epi si w pa abone avèk chanèl nan fè sa, epi. Ban nou ti kout pous like lan pou nou te ka ankouraje pote travay sa pou ou chak jou. Donk e ankò yon fwa e mèsi ou menm e mèsi Djo Finance ki te sou e e ki te nan videyo ansanm avèk mwen. Donk mwen se nap re wè demen pou nou klotire e semèn e e semèn nan mache a e nou swete ke demen ta ta yon joune ki pozitif kontrèman avèk Sa nou viv jodi a. A la pwochèn. A la pwochèn.